Bonjou tout moun kòman nou ye jodi an lòt fwa ankò se avèk anpil plezi pou nou antre lakay ou avèk yon nouvèl videyo jodi an ke nou vin pale de yon sijè ki trè enteresan nou vin pale de enfliyansè kisa enfliyansè an ye enfliyansè son moun avèk pozisyon ki kapab chanje des activités pa egzanp yon moun avèk pozisyon l avèk enfliyans li kapab pa egzanp si yon mak soti kapab fòse moun achte l kapab enterese moun achte l si yon film soti kapab enterese moun gade l paske li se yon moun nan kominote ke l ap evolye a li vrèman enfliyanse sou li. Gen anpil enfliyans wi. Nou jwenn ke enfliyansè nimerik yo, sitou sou Instagram, Facebook, YouTube, des youtubeurs, des, des, des, des, kòmsi moun ki ap itilize WhatsApp, nou wè kòmsi moun sa yo vrèman de nos jours, yo vrèman repandu nan mo enfliyansè. Nou vin avèk mo sa jodi an, se jis paske lè n ap gade lakay nou sitou, n ap gade nan de gwoup de fesbouk sitou lakay nou nan kominote ayisyèn nan, nou wè si se pou enfliyansè chaje enfliyansè. Men, enfliyansè sa yo, yo itilize jenès nou an tèlman mal, se sa k fè jodi an mwen menm mwen chwazi pale de enfliyansè. Yo itilize jenès nou an tèlman mal, moun nan egzakteman li se yon enfliyansè paske avèk pozisyon li kapab chanje, li kapab rann moun swiv li, li kapab fòse moun fè yon aktivite, men la tou pandan ke ou kapab rann yon moun fè yon aktivite an tou men konsa tou ou kapab pandan wap vann li an men wap bay moun nan yon bagay an retou ki kapab bon pou moun nan. Eske w ka pran yon enfliyansè kote ke moun nan l ap prezante yon pwodui, li fè dezèdtan l ap prezante pwodui a, l fè dezèdtan ap di betiz tou, dezèdtan ap joure, dezèdtan ap fè zen, dezèdtan ap pale youn ou lòt mal? Eske pwoblèm nan se moun nan ki gen pwoblèm oubyen se moun k ap swiv li a ki pwoblèm nan? Mwen menm kesyon map poze Moun nan je lenpresyon ke moun nan bay sa piblik lan vle tande an Paske lè nap gade de no jou piblik nou an plis renmen zen Piblik lan plis renmen lè wap pale de moun Piblik lan plis renmen lè wap di tenten Piblik lan plis renmen jwe Sinon gen anpil moun ki patap janm enfliyansè Gen anpil moun ki patap janm koni Nou pa gen pwoblèm pou yon moun koni Tout moun kapab koni Tout moun kapab fè yon bagay serye Tout moun kapab soti tèt yo. Men soti tèt lan, fò toujou di lè pral fè yon bagay, ki sa lap itil jenès lan? Paske lè nap gade jenès ayisyèn lan, nou wè kòm si moun ki devan yo tèlman itilize jenès lan mal, men jenès lan tou li gen anpil tò tou, paske jenès lan gen anpil ladan yo k ale lekòl, gen anpil moun se moun ki reflechi, men si w ale lekòl ou reflechi, Si mwen pote yon bagay pou ou li bon ou ap pran l men si l pa bon tou ou pa sipoze pran l menm si w renmen m. Paske si m ba ou li pa bon ou pa pran l pwochèn fwa lè m ap ba ou kounye a m ap chwazi sa ki bon pou m ba ou. Men si tout tenten ke m ba ou, tout makak, tout betiz ke m ba ou, ou pran l a de bwa Enben kounya men menm, m pap fè efò, map annik jis baw tenten, baw tenten, baw tenten paske m konnen egzakteman tenten m yo wap pran yo avèk 2 bwa. Aba. Jenès lan, on moun kapab toujou enfliyansè. Men enfliyansè lap gade nan kominote ayisyèn yo, sa yap bay jenès lan kenbe an, li pa fè sans. Paske si w se enfliyansè, ou sipoze si wap prezante yon pwodui, wap prezante yon bagay Ebyen nan 2 zèd tan sa wap pale de pwodwi an ou sipoze bay jenès la yon bagay an retou, swa yon bèl sijè, swa yon bagay o mwen apre 2 zèd tan jenès la ka aprann yon bagay nan sa w tap di an. Ou pa ka fè 2 zèd tan ap joure yon, 2 zèd tan ap di betiz, 2 zèd tan ap pale moun mal, 2 zèd tan ap radote, 2 zèd tan ap di tenten epi pa kont jenès la menm fè 2 zèd tan ap swiv ou. Jenès ayisyen nan. Li lè li tan pou nou pran desten nou an men. M konnen gen anpil nan nou ki pral di, kisa mesye sa ap di la? Kisa mesye sa ap vin di moun la? Vrèman nan tout videyo m yo m toujou di sa. Mwen pa la pou m di w kisa pou fè. Mwen pa la pou m vin di w men kòman pou w aji. Men pakont, mwen se yon jèn tou. E m panse se dwa m, se devwa m pou m oryante w si w vle. Paske gen anpil nan nou la, kap tande video sa, ki pap konprann ni jodi an, men demen lè nou gen plis lespri, demen lè nou reflechi plis nou pral di, men egzakteman moun ki te devan yo te itilize nou mal vrèman. Yo te itilize nou mal vrèman, paske moun nan pa fè pyès efò poul baw yon bagay de nos jours, li baw tout tenten paskel konnen se tenten ou vle. Kòman ou ka konprann gen yon seri de gwoup Facebook, Gon seri de kesyon jenès la ap poze ou wè dè milye de moun ap kòmante. Ou kòmante pòkont pou di a ki mòd kesyon wap poze an men depi ou kòmante moun nan se atiran san bezwen. Depi ke li atire ou se good. Kit ou kòmante byen kit ou kòmante mal se pa sa ki enterese l li menm. Li jis vle kòmsi sa li di an li atire ou li rive sou ou. Sa vle di gen de tenten yon moun pale sou Facebook, menm si w wè l ou pa sipoze vire je gade. Paske sa ka toujou rive gen de sijè jenès lan vini pou debat. Si yon jèn vini avèk yon sijè filozofik, yon sijè de refleksyon sou Facebook, Wap wè at the end of the day li pap gen menm 3 4 kòmantè paske jenès nou an tèlman parese, jenès nou an tèlman renmen tenten, ebyen se sa k fè w wè gen anpil nan moun ki itilize nou mal ki vin a tenten chak jou tankou yon seri de vye tenten kesyon yap poze ki dènye fwa iks ki dènye fwa zèd epi w wè dè milye de moun ap kòmante. Eske se yon pwoblèm? Eske se yon mal? Eske se yon bagay kòmsi ki rive oubyen eske se dènye moman an ki rive sèlman pou jenès ayisyèn nan? Men non! Nou ka toujou pran men nou, desten nou an men. Nou kapab toujou di, tout moun ki vle bon mwen, nou te mèt bon mwen. Men mwen menm map rejte tout sa ki pa bon, men map pran tout sa ki bon. Men wè lè sa a, tout moun ap fè efò, chak grenn moun avan ke yo vin prezante yon pwodui, chak grenn moun avan yo vin fè yon live sou Facebook, yap fè yon ti rechèch, yo pral sou entènèt yap fè yon ti rechèch pou kisa? Paske yap konnen ke jèn, jenès lan, li pap ret tande w si ke ou pa vin pale de yon bagay ou konnen, si ke ou pa vin pale de yon bagay ki ka itil li. Ok men si tout fwa ke moun nan se moun li vin joure se tenten moun nan vin di se bagay ki pap itil nou anyen moun nan vin di epi nou menm nou pran plezi ap tandel enben lè sa nap wè konbyen moun kap devlope tenten nèt kap pot tenten nan mache nèt paske lap konnen nou tout se tenten nou vle achte la prèv an è grand gade nan kominote nou an konbyen moun kap fè tenten sou Facebook ou konn poukisa moun yo ap fè tenten an se paske yo yo yo yo gade yo wè se tenten nou vle. Men, jounen jodi an, an nou kòmanse di non nou pa vle tenten ankò. Paske yon si bèl, yon si bèl jenès tankou nou, ki chaje avni, ki byen pòtan, nou se sèl jenès ki pa pè anyen, nou se sèl jenès menm avèk grangou, menm avèk mizè n ap reziste. Men nou ka pran desten nou an men, nou ka di, ou vle bon mwen mèsi men banm bon bagay. Bon bon bagay. Sa fè mal lè map gade nan nivo jenès lan rive an. Sa fè mal lè map gade yon seri de tenten, yon seri de radòt moun ap pale sou Facebook epi wè jenès lan ap kòmante, jenès lan kontan, jenès lan pran plezi l. Nou pral di m kòm gen grangou, kòm pa gen lekòl pa gen inivèsite nap jwe? Men nan, nou pa ka fè tout tan nap jwe. Nou ka fè de fowòm sou Facebook lan pou nou reflechi, nou ka pale de sijè ki ka itil nou yon bagay. Sa fè m mal. Jounen jodi an, li pa twò ta. An nou pran ti konsyans. Non pa m, se Kemenspia. N ap wè nan lòt videyo.